Femen fòtifye an la ok. Map tou kite kamera an yon fason. Timoun sèvim de mwen record. Kenbe yon blok lan menm. Ou pa janm konnen. Yon ap bay gaz la la pou m konn si mwen menm konn presyon. Jan ap bay gaz la la pou m konn se ki entansyon. Fout on sèl kout blòk la m vide ou atè. Fè live mwen la ti moun yo wè m pou kò m. Ou pa vin a polis la vize m atè non m benyen on bèl lanmò talè banm wè si cheve m klè. Shit screen shot. Ok anvan m mouri. Pou y ta pa stat machin nan ou antre l la ou tou touye kaka ou fini. Kòmsi m tap rete mwen menm poum kite w touye lap filme m tou wi epav yo di avè w ui you lò pa janm vin jwenn non boo m ap vin bay presyon vidi la gwo ti blòk la blablabla lap fout w pip lago de pye long u pa gen lafwa non fam de pe de fwa fè bak. Fè bak fò sèl gaz. Tou antre la. Ohh boo ou touye kaka. Humm banm presyon. Mwen kap fè w kite kò rèd. Wap kite kò w rèd. Humm se testemony lap fè la anvan l touye m. Ohh kenbe kamera l nan men l. Anh l kenbe kamera l nan men l nan machin lap fè testemony l wi I'm gonna kill him ou wè kamera l nan men l I'm gonna kill him the reason why I'm gonna kill him because he's on Facebook talking trash I'm gonna kill him before I kill him I make my testimony because I know I'm going to the jail Vidi fè fè fè bay chita fè bak fè bay chita fè bak bay yon sèl gaz tou antre sou mwen la Map rete pou m ba w touye m e vre m pran machin nan ap vini la m pou m kouri m lage kò m nan raje a mega e m tonbe ri lan m ri Abray! Hen lap fè testemonil anvanl touyem Mwen kap fè w kite defo Met ògèy ou a de kote vin jwenn mari w cheri Vin jwenn mari w doudou Vin jwenn ti boul sikou Kite defo Ah manti manti Bon machine nan pa sou bak ah Sèl la fò men lap rele polis Men lap rele 911 Men lap rele 911 Ou wè jan yon granmoun epav

Humm map kite telefòn mwen disponible sou moun mete ògèy ou a de kote wap fè kaka sou Facebook kou yo fè kaka sou ou tou wap vin fè yn bon bòz ri a non map konn si state la li k rele plis nay wonn wonn nan zòn nan wi wi e Rihanna k rele plis nay wonn wonn wi menm mwen lepè a la ak 8 manman pitit barboo nay wonn wonn al jwenn lepè a li tap kite live mwen la.

Humm lap fè kaka nan state la epi lap lap rele 911 map kite blòk mwen la poum konn sim reta 911 si mpa gen dwa gen blòk mwen bò kotem mwen ap bay gaz bay gaz kenbe blòk mwen ok. Humm. My husband threat to kill me? Manti, men sa pa ka tou. Ape dispoze w li reset ou. Ret kanpe la wi timoun. Ret kanpe la. An ale. A, ou pa, ou pa sou touye m vre. An le fè bak a machi dan la la, e pou ba yon gaz an, wantre la, baww, eklate machi dan, blaww, epi pa.

Depre yo t ayiti yo pat konn polis konsa kou yo vin la bounda yo grate yo nay wan wan krèk yo rèd nay wan wan on fo zozo pou foure nan boudaw tout bay li nay wan wan tout bay li nay wan wan humm map tann nay wan wan vin nan lakou m nan poum mande nèg yo sa yo vin fè la map fout youn on kalòt poum konn poum konn si mwen menm m envite yo la li k rele plis nay wan wan ou vin nan zòn ou poko gen 6 mwa w rele sa nay wan wan nenpòt 17 fwa.

Kon nou ap vin pran pòz Rihanna ou Sumane. M ta renmen nan yon dwòn vin ap fout youn yon kout brik la nan tèt yo. Eehh. Ti moun sèvi m de mwen. Sèvi m de mwen. Ban m met brik la dèyè do m pou lè nan yon dwòn ap vin la pou yo ka wè l. M ap konn si la ou vin nan yon zòn ou poko vin nan yon zòn. Mèt sa m ap di w malerèz Sumone. Ou poko gen 6 mwa nan yon zòn. Ou rele ou rele police 17 fwa humm map tann 911 vin la poum mande 911 kisam ka vè yo eske m envitew la eske gen tony mix la oubyen DJ tèt bann sa fè kaka w ekri kaka w sou Facebook wap wap onore ex ou nan Facebook epi map baw kaka epi wap vin pran pòz fè ou mwen menm m panse se Bathsheba l tap pran la tou antre sou mwen boo li kraze sa wi ou wèl pa egare. Li pa egare non. Mwen menm mwen panse li egare li pa egare non. Ou wèl rive la li frene. Men machin nan tou pa egare machin nan tap frene tou. Mwen menm map tann nan wonn wonn la pou m konn si m pou m konn si m gen pwogram kap fèt la. Wap kite sou moun. Wap poze w. Nan sa kap kraze bouda w la se ògèy. Ògèy ou a goch, enterè ou a dwat. Fout ògèy ou a de kote pou pran enterè w. Manje lajan m ban m bon jan. Pa manje lajan m ap ban m popo. Manje lajan m ban m bon jan. Pizi pizap piripi. Pa manje lajan m ap ban m popo. Si w ap manje lajan m ban m bon jan. Ban m al dèyè adèt. Pou m ka byen filme polisye lè y ap vin la. Anyway. Li vin mete m nan prizon. Sanwont lan pa wont lap rele 911 nan. E sa map di w wap bay kilo granmoun sanwont an. Hum map kanpe la. Ok la gen yon briks. Sa rele granmoun sanwont. Ou vin nan yon zòn, zòn nan e zòn blan li yo gentan. Ou gentan rele 911 17 fwa ou fè arete mwen. Ou mete m nan bagay moun fou. Mwen 54 yo goud 17 e e pa 54 yo goud non 34 yo goud. 54 sandwich ou fè yo met bil la sou nom again mechan ti es une femme méchante humm map tann 911 an kap vin la poum konn sam fè w fè kaka sou Facebook la se orgueil wap peye la orgueil enterè. Ògèy, enterè. Enhen. Se sa. Mete ògèy ou a de kote pou vin nan enterè ou. I'm the mawozo who purchased the house for one million dollars. So don't try not act like Rihanna. Ou pa fè l pou kò w. Fò w bay kredi. Bann pa renmen bay kredi, bann fanm amerikan. M pral tann 911 nan w ap rele a la. Soumoun. Poko vin non zòn ou fè ou fè lakoum nan tounen yon lakou nay wonn wonn ou fè yo konnen l tou yo pa vini epòk lontan la yo te poulòp lontan nay wonn wonn nan pa yon minit wi nay wonn wonn nan ye la yon minit nay wonn wonn nan ye la yo konnen l yo gentan wè elik rele a yo pa pran l oserye e bèk djakot la. Depi l vin nan kot la yo di gade madanm sa pa vin fè moun pèdi tan nan. Kay lap vin nan kot la lendi l mande anrayi l di tèl bagay epi madi li di ou amfògibnès. Kote blan konn nan tan moun fou. Humm. Se moun sèvi m te mwen. I was in my backyard chilling eh eh nan yon nan yo konnen li pa vini ahh epòk lontan la nan yon nan li 3 minit wi li te konn vin nan zòn nan wi nan yon nan 1 minit li avèm la kounya depi yo wè nimewo lè yo di a madanm sa pral vin fè bout pèdi tan la li pa vle bay mesye a divòs li renmen mesye a toujou epi tout jounen lap rele pou li dènye mo li fè nan arete mesye a san rezon jij la di. The ide de do shit leave him alone he got no right to smoke in this house humm yo konnen nou pa wè 911 nan la on minit kitem koupe lon kalòt la wap wè 911 kitem pouse lon do men la wap wè 911 pull up la men m pa manyenl e sa fèm kenbe telefòn mwen for my safety pou lè 911 men polis yo men polis yo pral vin la men men yo pral vin la tadaa epi yo pral antre la.

Ou pral wè jan m pral fè gwo bif a sa. Sa genlè son nouvo. Tande wi ti moun edem edem banm zoom. Banm zoom. Banm pral fè live la an anglè. Manti lap bay yo konsa wi. Li twèt mi on social media, li tryna do thing, do that, manti wi lap fè konsa, men moun fè manti konsa fam menteuse, en receleuse, any manti lap bay la. Ou pral wè jan, ou pral wè jan mbal, mbal voye sa anlè mpa atrap li, ou pral wè yon bagay. Ou pral wè, gade pou wè, gade pou wè. Humm manti lap bay konsa, pase fò misye vin kotem poul mandem.

Ou pa rele 911 konsa. Ou sot fè 14 fevrier 2 anba mennaj ou epi w rele 911. Sa yo c'est une chrétienne sans conscience. Humm. Kite l la pase fò polis la vin pale avè l. Yo pral ba l yon report. Men fanm american. Yo pral bal yon report la men poul ka al nan kot e m pral nan kot la juge chèche e poko kounya m gen avoka depi ti bagay resi ni nan 2 avoka m nan di m pap deplase a gwa kes lou 50 50 m tou peyel 50 50 pal la an ale humm manti wi lap bay m pa pral kot polis la e kot polis la k pou vin kotem aa anmyy papa for my safety i keep my phone because am a little bit scared. Depi l pa pale avè m, m pap pale avè l. E li k vin lakay mwen. Fò n aprann di bonjou. Men. Humm, what do you want? I need a restroom in order to make this guy stop. Oh, men anbilans, men anbilans. Ban m wè. Pou, èske la anbilans la ap vini? Ban m wè. Ah non, e pa la Tony Mix sa ye. Humm. Ou pa ka vin non, John. Ou poko gen 6 mwa, ou rele, ou rele 911 17 fwa. Sa rele dekourajman di nan yon wonn wonn. Mm-hmm. Li va sa vin pale avè m la. Ba fout yon sel kout wòch nan tèt li di vide la te. No, I'm, I'm not gonna shut no, nothing off. I wanna talk to you, yes, but I'm not gonna shut nothing off for my safety. You see? No, no, listen, I'm, I'm not, I don't feel safe. Police, you see?

So I don't wanna my people know I'm here we got 2600 people watching here because come on I'm married with my wife we buy a house together you wanna know what's really going on So
So I've been bad with you in the past?